Bonjou fanatik mwen yo bonswa kòman nou ye m espere n anfòm nou konn fè sa deja san diri ok kòman nou ye m espere n anfòm so fanatik mwen yo sendomeng ayiti so nou pran ti pasyans pou mwen paske nou konn sa li deja san diri ok e tout sa m te konn ap fè yo m ap toujou kontinye ok nou konn sa li deja so epi e ou konn depi ou vin etazini fò w se premye fò ke yo respekte w avèk yon seri de prensip Yon seri de bagay ou poko ka fè fòk yo gen pyès ok mwen konn sa li deja so m vin m di banm fè ti video sa poum wete fanatik mwen yo peyi a etazini pou wè koman l fre bèl ti imaj so epi tou video sa tou sil gen moun kap fè video ki ta renmen bèl imaj epi fèm konnen anba kòmantè ekrim di ou bezwen imaj epi poum pataje nimewo m ansanm avèw poum voye bèl imaj pou ou so epa imaj ki sou entènèt deja ni tankou E se pa imaj ki sou entènèt deja, tankou yon fason ke pou pa pran dwa dotè ok. Mwen panse ke tout moun ki gen chanèl youtube la ki gen konn sa map vle di a, me dwa dotè ok. So, si ou menm, si ou menm ou gon ti zanmi ou kap fime men kap pwodui video, fèl konnen epi si l bezwen yon bon ti imaj, so e pou sa mwen te panse fè ti video sa pou nou, pou mwen fè fanatik mwen yo konnen ke nou pran ti pasyans pou mwen silvouplè ok. Nou pran ti pasyans e nou konn sa li deja. Yon fason ke e m ap fin fè tout sa avèk paske yon seri de pyès m prèske fin fè la epi epi pou m kapab pataje a sitou yo moun Ayiti yo monchè mwen tout jan ba yo Ayiti nou konn se pa sans e nou konn sa li deja sonn dirij epi tou si l gen moun ki ta renmen ki Etazini ki ta renmen wè kòman ke yo travay. Si yap travay sou kat travay li a fèm konnen dim san pa kòmantè paske gwo aplikasyon mwen ka moutrew epi pouw ap swiv eske yap travay sou kat travay ou a se lòske vin jwenn ou ok nou konn sa li deja e map chache bon jan enfòmasyon pote pou nou nou pran ti pasyans pou mwen ok paske mpoko gen aksè mfè transfè so nou pran ti pasyans nou konn sa li deja sonn dirij ok so mèsi a tout moun ki felisitem tout moun tou kap di nou sa map tann nou so. Nou pran ti pasyans ok. Pran ti pasyans pou mwen so map vini nou pran ti pasyans ok paske m konn jan bagay yo ye deja mwen menm tou fòk m ka jere bagay yo paske fòk ou mache sou prensip ok nou konn sa deja m panse anpil moun gentan konnen ki kòman peyi etazini an ye peyi a son bon peyi li ye vre men sèlman li danjere anpil so fòk mache sou prensip wè ou konprann so nou wè kòman ti peyi a ye so nou wè tout imaj kòman peyi etazini an ye. Epi se konsa ke etazini a esa w bèl imaj bèl bagay epi tou sil gon moun ki me ki kite w anba video a ou gon ti zanmi w kap me kap fè video kap fè fim fèm konnen epi banm bri epi epi map pataje nimewo telefòn mwen ansanm avèw pou m pataje kèk imaj pou ou ok so e konsa peyi a ye nou wè bèl imaj m di konsa ke m fè ti video sa pou m montre fanatik mwen yo bèl imaj so koman peyi etazini a ye pou nou wè bèl ti imaj. Wa konprann. Pa bliye nou konn sa li deja son ki rich ok nou wè koman peyi a ye so nou tout sa nap gade la se peyi etazini an se peyi a sa nou wè koman peyi a fre se sak rele etazini an wi bèl imaj so pa bliye Si ou menm ki wap gade video sa, si ou ta renmen bèl grenn imaj pou mete anba video, anba film wap fè so, banm bri dim sa anba kòmantè ok. E map toujou pote bagay pou nou so, moun moun moun moun toujou ap ede yo so, nou konn sa li deja nou konn se pa sans pwomès silvouplè. E m konnen, e m konnen kòman bagay yo ye, m konnen ke sitiyasyon yo di anpil so, mwen konn se pa sans pou mwen. Map vini ok. M te jis fè ti video sa poum pase moute fanatik mwen yo kòman peyi a ye so ou konnen depim rive nan peyi a fòk m fè ti video moute nou poum moute nou ki kòman peyi a ye ebyen jis m te jis fè ti video sa poum te fè nou wè kòman peyi a ye so ou pa bliye si ou menm ke ou tou ta renmen pwodui yon ti video ankò ou ta renmen mete bèl imaj fèm konnen ekrim anba kòmantè ok I love you everyday.